Byenveni nan emisyon Enfòme yo, non mwen se Bito David, espesyalis kominikasyon ak angajman pou Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la. Emisyon sa ap pase sou televizyon Rezo Edikasyon Distri a pandan tout semèn nan epi li ap fè pati bilten 5 atik pou vandredi chak vandredi. N ap pataje ak ou enfòmasyon ou dwe konnen pou ede ou pi byen patisipe nan edikasyon pitit ou. Nan pati entèvyou cho a jodi a, nou pral pale ak Djenanne St. Fleur, Vis Prezidan Chanm Komès Ayisyen Ameriken sou enpòtans lekti. Avan sa, men enfòmasyon nou vle pataje avèk ou. Nan kad inisyativ Sipèentandan an ki ap mete men nan pat la, li te ale wè ak je l epi fè eksperyans kijan yo repare konmpitè nan distri a. Vizit sa a nan Laboratwa Reparasyon Teknoloji Enfòmasyon an aprann li anpil sou gwo travay teknisyen yo ap fè pou rann fonksyonèl anpil aparèy elektwonik tankou laptòp, tablèt, elatriye. Sipèentandan an ap vizite plizyè depatman, jwe wòl plizyè anplwaye diferan pou dekouvri travay y ap fè ak kijan moun sa yo ap kontribye nan fè distri a mache. Inisyativ remèsye yon pwofesè Théonore Michael Vargas, yon pwofesè syans konmpitè nan lekòl segondè Spanish River. Vargas mete anpil pasyon nan aprann elèv yo pwograme konmpitè, itilize kòd enfòmatik epi aplike metòd sekirite elektwonik. Elèv ak paran yo genyen anpil admirasyon pou devouman li. Inisyativ sa a onore chak semèn yon pwofesè, elèv, paran ak lòt anplwaye lekòl nonmen pou devouman, angajman ak sipò li bay nan reyisit elèv. Depatman Sèvis Manje Lekòl Rejyon Palm Beach la ap fè distribisyon kit manje bay elèv pou jou lekòl fèmen pandan vakans prentan an. Distribisyon an ap gen ekivalan 10 repa ak 10 ti goute gratis. Li ap fèt jedi 10 mas 2022 nan 18 lekòl nan distri a. Chak lekòl gen orè pa yo. Kidonk, asire w ke w tcheke orè distribisyon manje lekòl ou chwazi pou w ale a. Paran ak responsab yo kapab ale nan nenpòt lekòl ki ap patisipe. Tanpri, pote fòm idantifikasyon elèv ki otorize. Fanmi ki nan zòn Glades yo pral benefisye aksè gratis nan entènèt vitès rapid gras ak pwojè Wi-Fi minisipal la. Nan dat 24 fevriye, yo te distribiye anviwon 100 reseptè Wi-Fi bay fanmi elèv ki nan lekòl segondè Glades View nan Belgrade. Pwojè sa a se pou favorize elèv ak fanmi ki pa genyen aksè ak teknoloji lakay yo. Tande sa yon paran ap di. Kontan anpil sa fèm plezi anpil dèske yo ban mwen kompit e entènèt la poum kapab use li lakay pou pitit la pandan lekòl la yo konn bal ti devwa mpa gen entènèt poum bal fè devwa men yo ban mwen sa bon mwen di mèsi anpil anpil anpil anpil pou entènèt la yo ban mwen pou li a mèsi bokou. Se yon kolaborasyon ant distri a ak plizyè ajans kominotè tankou gouvènman rejyon Palm Beach la, Fondasyon Edikasyon ak sipò jwè Miami Dolphins ki te ede nan konfigire reseptè yo. Plis pase 25 mil elèv ak fanmi pral gen pou benefisye pwojè sa a. Kounye a, nou pral pale ak Djenanne St-Fleur osijè enpòtans lekti. Envite nou jodi a se Madam Djenanne St-Fleur ki se Vis Prezidan Chanm Komès Ayisyano-Ameriken ki nan Dade, ki nan Broward, ki nan Palm Beach. Kòm nou toujou di, se yon envite emisyon televizyon nou, se yon envite ki toujou la nan FM Infòmo. Jodi a, li pote yon lòt chapo, li pote chapo edikatris lan, kote l pral pale nou de enpòtans lekti. Kòm nou konnen, lekti enpòtan, Madam Djenad, byenveni. Mèsi Vito, se toujou yon plezi pou mwen la avè nou pou nou enfòme kominote a. Madam Djenad, nou konnen gen yon jou nan ane a yo toujou dedye jou sa kòm sa yo rele an anglè Read Across America, de, Se jou nan peyi Etazini pou moun li. Se yon bagay ki senbolik li ye, yo chwazi yon jou. Nan kad jou sa a, jodi a nou vle pale avèk paran. Si Etazini ka chwazi yon jou pou li, se ke lekti sanble li enpòtan. E kòm nou menm nou nan domèn edikasyon, nou bezwen ou fè nou konnen rapid rapid, se yon bagay ki enpòtan, ki enpòtans lekti genyen nan reyisit akademik elèv? Waw pito nan reyisit akademik yon elèv m ta ka di e m panse ke tout pwofesè ka di menm bagay la se baz aprantisaj pou tout sa ke w kapab aprann ke se swa ou bon nan chimi nan matematik men si w pa konprann sa w ap li an si w pa li ou pap ka rezoud yon pwoblèm sou se baz aprantisaj la se yon bagay ki trè enpòtan bon mwen menm m vle itilize yon mo fransè li fondamantal li fondamantal pou timoun yo. Donk sa vle di Si w pa konn li, menm si w fò nan matematik, menm si w se yon jeni, kreyativite jeni an fò l ka li pou l aprann, pou l nouri kreyativite a, e fò l ka ekri tou. Si w pa konn li, ou pap ka ekri, ou pap ka kominike konesans ou. Sa vle di, Madam Djenane, lekti enpòtan anpil anpil? Lekti enpòtan depi lè w piti jis nan granmoun, pa gen yon bagay ke w ap fè ke w pa gen yon lekti ladan l. Menm lè w pral fè yon prezantasyon, fò w fè yon lekti. Menm lè w pral pale avèk yon moun, fò w fè yon lekti. Ou pral fè yon diskou, fò w fè yon lekti. Ou pral fè yon travay, oubyen ou ta vle envante yon bagay, fò w fè yon lekti pou w kapab fè, yo konprann Ayisyen di fò m fè lekti bagay sa a. So lekti an m panse se yon bagay ki enpòtan e se yon bagay ke nou ta sipoze kiltive. E mwen byen kontan ke n ap viv Ozetazini kote yo fè, yo pale de enpòtans lekti. Paske gen anpil lòt kote. Pètèt lakay nou, yo pa wè enpòtans lekti an, yo konn ap plenyen, yo di yo ke a, moun pa li ankò. Non, fò moun toujou li. Lekti fè pati de lavi. Ou di moun pa li ankò, sa sa vle di? Ou vle di gon ti neglijans nan afè lekti a, ki sa k fè sa? M panse gon ti neglijans nan afè lekti an, paske anpil fwa nou pa pratike l, nou pa ede moun konnen ke fò w gon liv. On egzanp senp, lè pitit mwen te piti, m toujou gon liv anndan machin nan. Sa vle di ke si pandan m ap kondwi an, olye l ap fè dezòd oubyen li nan televizyon, l ap li, l ap gade bagay nan televizyon, l ap li. Li an pèmèt ou retni anpil bagay. Yo di ke lè w li, sa pèmèt ou vwayaje. Mwen se sa m te konn fè lè m te piti, mwen li paske se kòmsi m santi ke m an Chin, m santi m o Japon, m santi m an Afrik pa atravè la lekti. Lekti enpòtan e lekti pa fèt sèlman nan lekòl. Lekti fèt lakay. Kounye a, Madam St-Fleur, nou pral pale avèk paran nou yo, manm kominote yo. W ap ba nou kèk pwen, ki jan paran kapab motive e lanmou kilti lekti sa a lakay timoun yo? Ba nou yo pwen pa pwen pou nou detaye chak. Ki jan pou paran fè sa? Bon, mwen la kòm yon manman tou. Lè yon fanm ansent, pandan l ansent lan, l gen dwa ap li pou pitit lan. Sa se yon bagay ki enpòtan. Lòt bagay ke w mwen kapab fè, ou kapab fè timoun yo li pou ou. Yon lòt bagay ki trè enpòtan paske sa pèmèt timoun nan fè, amelyore diksyon l. Ou kapab li ansanm avè l, paske si gen de moun nan liv lan, ou fè yon bò, li fè yon bò. Epi ou fè l li pou ou tou. So se plizyè etap li ye. Plizyè etap, anvan n kontinye nan plis etap yo toujou, ou di gen moun depi yo ansent, yo li pou timoun yo. M pa kwè nou menm paran Ayisyen yo nou konn bagay sa a non. Enben, se yon bagay ke n ap oblije aprann, men se yon bagay ki fè bote an, paske nou deja ap etabli yon koneksyon ant ou menm avèk pitit lan. Se yon bagay ke n ap fè a 2. So, mwen chita la, m ap li, pitit lan nan vant mwen, li tande. Gen de lè yo di w ke timoun nan vin pi kalm. Gen de lè timoun nan konn ap danse tou, ap fè bwi. Lè timoun nan kòmanse aprann li, ou sonje w ap ede li. So, ou gen dwa li pou li, epi li menm li renmen tande ke w ap li pou li an. Apre sa, lè l fin kòmanse byen aprann, asimile, byen konprann Sa lap fè a kounyea ou fèl li pou ou. So tout etap sa yo, alò tout etap sa yo fò nou fè yo yonn pa yonn epi son bagay ke nap fè nan komen akò. Nou tou lè 2 nap fèl ansanm. Se pa yon bagay kòm si ke yon nèg chita e pou li pou timoun nan epi li dwe chita al tande. Sa pa devlope lespri timoun nan.
Kidonk fòk gon entèraksyon. Ou dim ou li pou timoun nan, ou fè timoun nan li pou ou epi ou li ansanm a timoun nan. Sa vle di, kounye a timoun nan vin wè ke ou menm antanke paran, ou gon lanmou pou lekti a tou. Paske trè souvan nou menm paran, e Madam St. Fleur, nou konn ap eseye enkilke nan timoun yo yon kilti oubyen yon, sa n ta rele, yon prensip, yon abitid ke nou menm nou pa bay modèl la. Paske Yo di ke ou preche pa egzanp, pa sa? Pi bon prèch la se lè ou bay egzanp lan. Sèl jan pou edike yon timoun se pa egzanp. E se pa sèlman lè timoun nan gen pou l li, men se pou timoun nan lè l rive nan kay la pou l santi ke l gen yon anviwònman de liv. M pa ka gen yon gwo bèl kay epi lè fini m pa gen yon grenn liv ladan l. Epi m di timoun nan, fò w li wi, fò w li, li pa bon. So m bezwen yon ti bibliyotèk lakay la, yon ti kote, yon ti espas. Kidonk, konsyantizasyon pou lekti sa a n ap fè a, Madam St. Fleur, Jan mou ap pale a la e pa pou timoun yo sèlman ki al lekòl non. Sa vle di ou vle motive paran pou l li tou? Mwen vle pou motive paran an pou m li. M vle pou timoun ki gen 16 an an, ki pa bezwen pou paran an li pou li oubyen pou l ap li pou paran an, pou l gon amou, pou l gon anvi de li. Mwen vle pou granmoun, grandèt yo ki nan kay la, pou yo fè mo kwaze, pou yo li. Alò, se pa yon bagay ou wè m ap di w li depi lè nou te nan vant, jis kounye nou nan laj aje, nou gen 80 tan, lekti an sipoze fè pati de bwè dlo, de fè egzèsis. Lekti an pou lespri w, se menm bagay avèk egzèsis fizik ke w fè pou w rete anfòm. Mesye yo tou fò yo li. Ban m repete sa w di a, ou di lekti pou lespri moun se tankou egzèsis fizik pou kò a. Sa vle di li devlope l, li kenbe l an sante, li nouri li. Li nouri l. Se gwo bagay.
Wi. Madam Sainfleur, ki lòt ti teknik ankò, ki lòt ti konsèy ou bay paran pou pou afè lekti an? Si yo ale, mwen konnen kounye a nou nan kovid, yo gen dwa ap panse ke l pa bon. Si y ale nan yon bibliyotèk, ale nan sa nou menm nou rele libreri an, n ale, toujou mennen timoun yo ale. Bibliyotèk bò isit yo ede timoun yo lè timoun nan li anpil liv. Pwofesè yo tou, yo konn bay timoun yo dè prim. M toujou pale de moun ki fè cheve yo. Pale avèk timoun yo, timoun nan gen yon pi bon nòt, ba li yon liv. Pèmèt ke l al yon kote pou l achte yon liv. Mwen menm se youn nan kado ke m renmen fè moun. Fè w kado yon kat pou w al achte yon liv, liv ke w vle an. Tout ti bagay sa yo enpòtan. Enteraksyon ke nou gen avèk teknoloji an se yon bon bagay, but lè w kenbe yon liv nan men w pou li li, li pote yon lòt bagay pou ou. Li pèmèt ke ou gen yon pi bon memwa, ou chonje bagay yo, ou konprann bagay yo pi byen. Li pèmèt ke ou menm tou, ou santi w byen sou tèt ou, paske ou li yon bagay ke ou konprann yon lòt jan, paske se tèt ou ki travay, se pa yon moun ki di w li, paske ou pa vle li l oubyen ou twò parese pou li. Ale nan bibliyotèk pou w kapab jwenn liv, men ou t ap di m dan lèkoulis ke paran gen dwa gen yon ti bibliyotèk lakay li tou. Paran sipoze gen yon bibliyotèk lakay la. Sonje talè a mwen di w ke fò w gen liv anndan kay lan. Men ou pa gen liv anndan kay la jis pou l epapiye, ou pa gen liv oubyen ou gen jounal oubyen ou gen magazin sèlman jis pou w ka genyen yo paske w gen yon abònman. Gen yon espas spesyal Keseswa bò kot tab la, keseswa bò kot televizyon, kote moun nan ka ale pou l chita. Pifò nan nou, nou gen yon ti lakou. Nou gen sa yo rele yon ti balkon. Bò balkon kote nou mete jaden yo. Gen de twa liv, sou lè moun nan chita deyò epi li byen rilaks, epi l ap li ti liv li. Madam Senflè, m renmen sa w di a, w di yon espas spesyal. Mwen menm nan motivasyon m konn ap fè, m toujou di, Anndan fò gen yon ti anviwònman entèlektyèl. Nan egzanp w ap bay timoun nan, fò w montre l, men ti kote pou w chita pou w li. Men ti, e, e, e, yon ti book shelf, sa yo rele yon ti etajè ki gen liv, oubyen yon ti kote ki gen yon konpitè. Paske trè souvan lè w di timoun nan li, fò w kreye anviwònman pou timoun nan li. Paske timoun nan bezwen yon ti kote pou l li, e, e, trankilman. Yon ti kote ki kalm, e kay la pa bezwen gwo. E se sa k fè nou rele li espas. Jan w di an se yon espas entèlektyèl. Se la m ka chita, m repoze, mwen kalme, mwen li, m vwayaje, m fè egzèsis mantal la, epi m santi m byen nan po m. So sa se yon bagay ki trè enpòtan. Espas lan, pa di m nou pa gen gwo kay, mwen menm m pale de balkon. Menm si se devan lakou an, byen antandi nou pa vle liv yo mouri nan lakou an, but sou zòn kote gen balkon, mete liv yo la. E ki tip de liv yo ka li konsa? O, depi se lekti, kèlkeswa liv la. Mwen renmen liv ki montre w kijan pou plante, M renmen liv ki aprann ou yon bagay. Ou pa jis li liv lan jis paske ou pa yon liv tripotaj. Ou konprann? Lontan nou menm nou te konn fè, nou te konn fè woman. Men, ann di an fanmi, pito si w gen 5 a 6 kouzen, epi w deside ou fè sa yo rele yon book club. Book club.
Book club la vini kote ke nou tout n ap li menm liv lan, epi nou chita, nou rankontre, nou diskite l. Bon, menm si nou vle itilize teknoloji an, nou gen dwa fè book club la, nou chak li liv nou, epi n ap pale. Lè n ap diskite ant nou menm, nou fè li vyetyèl. Madam St-Fleur, se malerezman nou pa gen anpil tan, nou rive lè pou n fini. Nou remèsye w pou prezans ou jodi a. Telespektatè, ou t ap gade Enfòme yo, nou te gen avèk nou jodi a Madam Djenanne St-Fleur ki t ap pale de enpòtans lekti kote l mande paran, li pou pitit ou, li ak pitit ou, fè pitit ou li ansanm avè w, se youn nan bagay ki garanti reyisit akademik timoun. Mèsi bokou, a yon pwochèn okazyon.